Salut frèm ak sèm yo kòman nou ye? Ebyen zanmim ak tout dlo nan je ak tout an tristès mwen vini ret yon ti moman pou mwen kapab pale avèk nou bon de konsènan kisa ke mwen vin pale dirèkteman ebyen zanmim frèm ak sèm sou ta renmen konnen Ebyen map diw fè yon ti chita e prete atansyon. E ankò zanmim an map toujou diw si kew pat ko abòne avèk chanèl nou an ebyen fè sa pou nou silvouplè pou kapab ankouraje sèvis ke nap ba ou a zanmim. Ebyen zanmim an de kisa ke mwen vin pale. Ebyen zanmim an si wap gade byen sou ekran an wap wè lame Ayisyèn nan. Mwen vin plis fokis sou lame ayisyèn nan. E si w ap gade ankò, ou ka wè de lòt kote lame amerikèn nan. Ebyen zanmim an de kisa ke mwen mwen vle pale dirèkteman? Ebyen zanmim an, mwen vin pale ke mwen vin di ke bon poukisa ke mwen ta di ke yon katastwòf pase nan yon peyi. E tandiske peyi a gen lame l, gen lame pa l, e si n ap swiv byen, se pa sèlman ki di peyi a gen lame, e tout moun wè peyi a gen lame. E menm sòlda yo, pafwa y ap reklame, y ap pale, yo di yo pa konn poukisa ke yo la. Paske peyi ap frape, avèk katastwòf e peyi a gen ensekirite e sòlda yo menm rete la yo pa fè anyen. Zanmi m, mwen vin di w jodi a ke bagay yo se nou ki pou fè yo. Ou menm ki se Ayisyen, m ap di w kite kòmantè w, kisa w panse de sa? Ebyen zanmi m, imajine w ke. Yon katastwòf pase nan yon peyi. E tandiske peyi a gen lame pa l e gen tout kò nan lame a ki te kapab sèvi peyi a nan yon fason. Ebyen, lame a rete fèmen, tout sòlda yo rete fèmen yon kote, gouvènman pa pase onkenn lòd pou sòlda yo ale pou ede frè yo ak sè yo k ap pase yon move moman. Imajine w, ebyen zanmi m, pou le moman, lame amerikèn nan prè pou l antre ann Ayiti. E tandiske yon peyi ki te gen lame deja ki pou ede l nan sitiyasyon ki difisil yo. Se vre ke nou pa gen anpil bagay pou nou te kapab rann tout bagay yo fasil, men kanmenm nou dwe asepte avèk sa ke nou genyen. Ebyen jiska mentnan nou gen anpil jèn gason anpil jèn ki kapab ede nou ebyen yo menm ki nan lame a yo rete yap plenyen paske yo pa gen anyen pou yo fè yo rete fèmen yon kote e gouvènman pa janm pase lòd pou yo kapab sèvi peyi yo. Ebyen zanmim si wap swiv sa fè lontan lontan sa ke solda yo ap plenyen de bagay sa. Ebyen zanmim gade pou nou wè nan pwal nan lame nou an nou gen anpil jèn gason anpil jèn gason ki te kapab itil peyi a e zanmim e ou menm kisa ou panse nan ka sa sak pase zanmim poukisa ke se lòt nasyon ki dwe vin toujou ede nou. Men poukisa sa nou genyen an pa ka sèvi nou? Paske mwen konnen ke yo jèn, yo gen konesans, e gen anpil bagay ke yo ka fè. M pa kwè se blan nou bezwen ki pou ta ede nou tout la sèk jounen. Ebyen zanmi m, mwen pa vin fè politik, men sèlman mwen se Ayisyen, mwen vin pale de pati pam nan. Ebyen ou menm ki se ayisyen map diw ke fè kòmantè e pa bliye pataje video a e ou menm si w renmen travay nou an ou potko abòne silvouplè abòne ebyen zanmim an mwen kite rès la nan menw kontinye fè ti refleksyon sou bagay sa e wap gade trè byen Se yon pil jèn ki nan yon lame ki fèmen yon kote e yon peyi ap peri. Ebyen zanmi m, m ap di w sa ankò, reflechi, reflechi. E si w kapab fè yon kòmantè, ou mèt fè l. Ebyen, n ap tann kòmantè w la, paske kòmantè w la ap fè nou byen anpil anpil zanmi m. Ok zanmi m? Ebyen zanmi m, nou pral kite. tout tan bagay sa yo nan menw zanmim man nap kite tout desizyon nan menw zanmim man ebyen zanmim man rete branche pou lòt video zanmim man ok zanmim man pa bliye abòne e pataje pataje silvouplè video a ok zanmim man dakò zanmim man rete branche pou plis enfòmasyon ok zanmim man.